Pèp Ayisyen, se Ti Mòy k ap pale avèk nou. Se Ti Mòy ki vin fè nou, ki vin esplike nou pase lè m sòti, m sòti pou nou. E lefètke m konnen se yon padon m t al mande pou Ayiti, jis m t ap eseye wè si Mèt Mòy te ka pran yon anplè anplis. e se nan kontèks sa a depi m sòti m gen rapò pou m ban nou pèp ayisyen. M pa gen pou m kache nou, m pa gen pou m sere nou paske pitit Desalin se nou e nou se pitit Desalin. Pèp ayisyen, m te gen yon ti kòb magouy nan men mwen. epi m di m ap fon vwayaj paske kòb la te grate mwen mwen di m ap fon vwayaj de an afrik epi venezela epi nijerya se pa vre ayisyen pandan se tan mwen sot fè vwayaj la ayisyen mwen pase lèzetazini paske m konnen lèzetazini se toujou lakay nèspa pèp ayisyen. Epi pèp ayisyen ou konnen blan meriken estomake blan meriken nève yo aretem pèp ayisyen humm pèp ayisyen lè w wè blan meriken jwenn mwayen li minote w li mal li met met li meprize w li maltrete w se paske l wè pi devan pèp ayisyen ou pral dev n on gwo bagay nan peyi a wi humm. E mwen menm, T-Boy ki di sa wi pèp ayisyen. Hum. Pandan ke yo arete mwen pèp ayisyen, epi men pandan m wè yap vini pèp ayisyen, mwen file telefòn nan nan bay yon lòt magouyè parèy mwen, epi te gen lòt magouyè parèy mwen an te gen yon ti telefòn a bouton, epi m pran ti telefòn a bouton an mwen kenbe nan men m pèp ayisyen. Blan meriken etan ke. Moun lespri pèp ayisyen men si sa ayiti pèp ayisyen m bon wi devan yo si sa ayiti m file wi yo pa tap ka gen teknik sa pou yo te kenbem non pèp ayisyen lè yo fouye yo wè telefòn a bouton an pa pou mwen pèp ayisyen yo di se pa telefòn mèt mòy la sa yo kontinye chèche jis yo tonbe sou telefòn mwen lè yo fouye fouye fouye zo nan kalalou pèp ayisyen yo jwenn ke M fè foto avèk yon pi gwo magouyè nan mond lan pèp ayisyen kap brase lajan tèt anba pèp ayisyen blan meriken move lestomake yo mande m sa m tal fè an afrik mwen pa di yo sa m tal fè an afrik yo mande m sa m tal fè venezyela yo mande m eske se pemye oubyen se gzeki e yo konnen m pa ase ankò. epi pèp ayisyen, tout sa yo kesyon yo poze m, mwen pa reponn yo, pèp ayisyen. Men lefètke m konnen zantray nou se ann Afrik, kòd lonbrit nou se ann Afrik, pa gen moun ki pa ka enpeche m al ann Afrik. Pèp ayisyen, hum! Yo fèk kare wè wi! Hum! Se sa k fè pèp ayisyen, gen yon gwo bagay ki pral pase nan peyi a wi! Hum! Se mwen menm, Mèt Moy, k ap pale wi! Humm pèp ayisyen Konya la yo pranm yo metem glase nan yon chanm fwad tankou poul mouri pandan 2 zèd tan pèp ayisyen Epi yo met yon bagay nan bouch mwen poum pale pèp ayisyen Men le fèt ke gran papa m te fon ti senp sou mwen avanl mouri mwen pa depale pèp ayisyen Lè blan meriken wèm pa depale pèp ayisyen yo estomake yo nève pèp ayisyen Epi m pa konn kisa yo di antre yo. Yo fè yon rankont antre yo, yon reyinyon pèp ayisyen. Kounye a la, yo fè yon tès adn pou mwen, pou yo wè èske se fou m fou, oubyen se malad m malad, oubyen èske se foli grandè m genyen. Kounye a tès la revele pèp ayisyen mwen pa a san pou san pitit Desalin. Men pèp ayisyen ou pa bezwen pè non pou mèt Moy non se yon men magouyè menm jan ak akenwen ki jwe nan aparèy la ki fè aparèy la revele a san pou san mpa pitit Desalin wi ret gade pèp ayisyen nou gen pou nou jwenn yon gwo sipriz pèp ayisyen wè sa yo fè a pèp ayisyen yo gen pou yo tande sa mèt Moy ap ye nan peyi a pèp ayisyen pase mkonnen nou avèk mwen. Kounye a pèp ayisyen aprè sa m tande tow tow tow nan pòt la pèp ayisyen lèm gade yo parèt yon papye devanm pèp ayisyen yo di mwen mwen kalifye pou ayiti pèp ayisyen e vwayaj la nan American Airline pèp ayisyen bon pèp ayisyen etan ke m konnen lakay se lakay e tout gwo magouyè parèy mwen yo se lakay yo ye mwen te oblije fè vwayaj la san pwoblèm pèp ayisyen. Ou tande mwen pèp ayisyen. Pèp ayisyen si w wè blan meriken mare w yo fouke w humm pèp ayisyen se paske yo wè w pral devni yon gwo gwo gwo gwo tonton bagay nan peyi a wi pèp ayisyen humm pèp ayisyen pitit Desalin pat ka pa vin remèsye nou paske m konnen tout kote m ye nou ak mwen e lè m sòti mwen gen rapò pou m vin ban nou paske m konnen. Nou renmen mèt Mòy jis nan zo nou renmen mèt Mòy tout nan grenn cheve mèt Mòy nou renmen mèt Mòy ebyen mèsi pèp ayisyen mèsi pèp ayisyen mèsi.